Lè w deside mete misye deyò a make sure w fè video l wi, pa se pou n al mete l sou entènèt la. Pase e atis sa yo, e foli atis li genyen n ap fè l atis pou tout bon, pou lòt medam yo konnen ke s on atis visye. An kounye a la misye te panse ke w t ap vin la, li t ap vin chita la vin fè atis epi w menm w ap okipe l, pa vre? Bon epa kounye a l wè travay pa dous, epi l te pare pou ou menm w al okipe l ou menm pou leve chak jou pou al nan travay w ap pote kòb w ap fè manje ba l bafle ankò sou tèt sa ehe non cheri wè tè m di w wè si w pap konnen w si w konnen w pap fè bagay sa fè m konnen pase mwen menm wè pandan m nan lakou a la e ti netwaye m ap fè la m pral antre anndan m ap pran me a glass of du vin Ou gen yon ti du vin rouge m pral bwè la a tout popcorn mwen pou pou jere m. Mwen menm m pa nan bagay sa ankò. Mwen menm m pa nan pale anpil. On moun pa ka gen yon fanm epi yo pa vle depanse. Enben genlè se yon timoun mwen te vin adopte. Se yon nèg mwen t ap cheche wi. Mesye ap plenyen chak jou pou yon ti bil. Enben jodi a m deja pare pou li. Depi ou wè Jacksy vin nan pòt sa jodi a en en nap pale anpil m ap tou pran afè l m tou mete l deyò. Menm mwen jiskaprezan baby ou poko janm ka banm yon repons m ap di eske se enterese ou pa enterese ou byen sa k pase paske m prèske pa ka dòmi m prèske pa ka dòmi m ap panse ansanm avè w.
Wi m konprann Bon men Jeff fòk ou prann tou bagay konsa m paka kouri sou yo ou konprann epa epa renmen epa jwèt timoun nap fè nou pa timoun ankò nou granmoun so m pa vle al baw repons. epi nan demen bagay yo chanje. Ok cheri banm yon bagay cheri pa bliye ou dim sa deja ou mandem yon ti tan pou reflechi men ou gon bann tan wap reflechi men byen kem konnen se wi ou pral dim paske m gentan konnen ke ou se moun pam nan em se moun paw la m konnen ou se madanm mwen m konnen se wi ou pral dim wi men komsi m santi ou pran twòp tan avèl paske sak enpòtan an deja ou gentan konnen m renmen w sak enpòtan e mwen menm tou m gentan konnen w donk kounya la se pa moman ni mwen ni ou pou nap fè timidite pou nap fè ba ou konprann se moman kòmsi pou nou mete tèt nou nou te sipoze e avèk avni nap panse la wi e pa e pa a renmen nou nou ta sipoze ap panse la e a demen nou ta dwe ap panse la èske w konprann sa vle di nou te dwe gentan ap met tèt ansanm la. Daprè mwen m santi se tan nap fè pase la paske m gentan renmen w ou gentan renmen m apre di m pa gen pwoblèm ou te mande m pou fè ti reflechi an men reflechi an fini ou konprann m konn m konnen ou pral di m ou konprann m gentan konnen ou pral di m wi e ou konnen pou mwen menm tou e wi men nou nou pa nou pran twòp tan ou konprann bon m tèlman m tèlman gentan asire m de lanmou an Lè lè zanmi m nan David lè lap di m m gentan di l mwen avan nou gentan renmen m di l sa m di l sa e e ou wè ou wè depi nou wè nenpòt lè nou wè ankò depi David la fò nou gentan bagay renmen kap regle paske misye gentan konnen mwen avè w ansanm like tèlman pou m moutre w m gentan asire m de de de renmen an ou konprann ou jis poko di m wi men mwen menm m gentan konnen renmen an la. Ok m konprann. Anbe m prè pou m baw repons kounya. Non non non eh eh eh eh tande tande m pa vle w banm repons lan nan telefòn m vle w banm repons lan face to face ok m vle m vle face to face pou anfas mwen ok a de pou w banm repons pou m gad bouch ou kap banm repons lan
ok ou konprann.
Demen si Dye ve pa gen pwoblèm non cheri demen si Dye ve demen si Dye ve ebyen pa gen pwoblèm cheri wi bòn aprè midi cheri babay ok baby I love you love you too.
Kounye a la yo ka met David kanpe pou David ta panse l jèn jan. Ta met David kanpe pou David ta vanse chè. Ti David sa kap fè ti David. David, David, David banm di yon bagay. Map di w sa map di w la quick, byen rapid. David, demen si Dieu veut, demen si Dieu veut, whatever sa w gen pou w regle a.

Zanmim abòne ak chanèl la pou pa rate oken ti goute feyton ayisyen merci ret branche.
Bonjou e bonswa chè gran fanatik lavi nan usa m konnen gen anpil fanatik lavi nan usa kap tann nouvo epizòd lan ki se lavi nan usa epizòd 64 ou menm kap tann li zanmim ale nan espas kòmantè lan di wi map tann li mwen salye nou zanmim mwen renmen nou anpil.

san ke yo pa vle peye kòb bil machin yo. Se nan rezon sa a ki koz ke si tout fwa ke Jakti ta pale mal avèk Scarlett, Scarlett ap mete l deyò. Lè sa, di m ki kote Jakti pral dòmi? Eske se kay Laura? Eske se kay Reginald? Nou poko konnen ki bò li pral fè si tout fwa ke sa rive fèt. Pou mwen menm.

li gen yon li gen yon ansyen bonbon nan bwat k ap pale avèk li. An palan de kiyès? An palan de Rejinal. Zanmi m, gen bagay, gen koze. Pa bliye abòne, pa bliye like, pa bliye pataje. Kite kòmantè pou fè n santi ke w renmen travay lan. Kite kòmantè pou fè n santi ke w apresye travay lan. Sipòte travay lan. Kisa w bezwen pou w sipòte travay lan? Pou w kapab sipòte travay k ap fèt la la. pou kapab ankouraje travay kap fèt la. Nou pa mandew pou finansye nou non non non. Ekonomikman nou pa mande sa. Men sa kew bezwen fè pou nou. Ou sipoze pataje trè bèl video sa. Pataje trè bèl feyton sa ki se lavi nan usa.

Ok Moun nan ka nan nenpòt peyi lap wè lavi nan usa lap swiv lap asiste kijan bagay yo ye nan lavi nan usa Feyton sa se yon istwa reyèl ki li se yon istwa ki baze sou lavi nan etazini anpil moun ap gade anpil moun ap

Pèsonèlman, ki jan w pral fè pou w kapab gen lajan pou w voye bay ti fanmi w, ti zanmi w gen ann Ayiti? Ki jan w pral fè? Zanmi m, gen bagay gen koze. Mwen renmen nou anpil, m konnen gen anpil moun la k ap swiv trè bèl feyton sa. Anpil moun ap tann epizòd 64 lan. Ebyen, ann poze tèt nou kesyon ansanm, Kisa Jaksy pral fè nan ka sa a? Sa se manman koze a. Sa se moman verite a.

Sa vle di ke, etan ke w ap byen mennen pou tèt ou, etan ke ou panse ou menm ou alèz, pandan se tan gen moun k ap panse mal pou ou. Eske n wè sa k fèt la la zanmi? Ou ka chita la, ou wè w alèz, w ap byen pase, ou pa gen dout, men gen moun k ap panse mal pou ou. Eske nou wè sa m di nou an? Tankou Vicky, Vicky la ap panse mal pou Jacksy, l ap priye pou Scarlett mete l deyò, E pou, e pou, e pou Vicky li menm, ka voye klif sou do pyès Khaled. La fami, la jwa nan kè Jeff, kontantman nan kè Jeff, souri sou lèv Jeff. Akoz de ki sa? Se akoz Mandy fè misye konnen ke pa gen pwoblèm, repons lan disponib, l ap ba l repons lan. Ebyen Jeff fè konnen ke repons lan li pa bezwen l nan telefòn, li bezwen l. Fas a fas. Ebyen nan fas a fas sa a, nou pral wè ki jan bagay yo pral pase. Eske se yon repons ki pozitiv oubyen se yon repons ki negativ? Sèl sa ke m konnen, jan ke m ap gade bagay yo la la famiy, pral gen bagay, pral gen koze. Pral gen bagay, pral gen koze. Zanmi m, rete branche, rete swiv, rete asiste trè bèl ti goute feyton sa, trè bèl analiz. feyton sa ebyen bò kote Jeff gen anpil souri gen anpil kontantman ebyen misye tèlman kontan lap wè misye rive nan yon pwen li santil tèlman fyè de tèt li etanke yon flannè etanke yon nèg ki nòmal etanke yon bon nèg a may etanke yon nèg ki konn kotize fanm nap wè misye tou oblije rele patnè a. Li oblije rele moun sa a ki t ap trete l mal la, moun sa a ki t ap fè l konnen l s on mawozo. Si w ap suiv feyton an, nou ka wè de kiyès m ap pale, an palan de David. Ebyen, nou poko konnen ki sa David pral di Jeff, men, sèl sa m konnen, Jeff pral gen yon fas a fas. Nou poko konnen ki repons ki pral tonbe ladan l. Ebyen, nou kapab wè anndan feyton an tou, kote ke.

Ebyen, sa ke l te di Fadou an, se li menm li di Sandra jounen jodi an, Se ou menm ki prefere a, se ou menm ke m bezwen, se ou menm ke m chwazi. Se tout pawòl sa yo ke l te bay Fadou, ebyen se li menm li vin bay Sandra an retou. Nou poko konnen kijan bagay yo ale. Konbyen moun ki dakò relasyon Roody avèk Sandra a ou pa? Moun ki dakò di wi mwen dakò e apresa jistifye repons ou an nan espas kòmantè lan e moun ki pa dakò di non mwen pa dakò e apresa jistifye repons ou an nan espas kòmantè lan zanmi m m konnen nou renmen feyton an si w renmen feyton an voye ti kè nan espas kòmantè lan voye ti dife ou menm kap tann nouvo epizòd lan fèm konnen sa nan espas kòmantè lan kite yon like Sa vle di ke klike sou ti lyen pous wè ki anba videyo a. Klike sou li, ankouraje aktè yo, ankouraje aktris ki jwenn de trè bèl feyton sa ki se lavi nan usa. Anpil moun renmen feyton an, anpil moun gen aktè, aktris prefere pa yo anndan feyton an. Zanmi m, mwen ta renmen konnen ki aktè prefere w anndan feyton an? Ki aktris prefere w anndan feyton an? Ebyen zanmi m, a la pwochèn, n ap kwaze nan nouvo epizòd lan ki pa lwen lage. Mèsi, mwen renmen nou anpil, mwen konte sou nou, san nou pa gen Lupomo, san nou pa gen Maestro Sonda. Mèsi, a la pwochèn. Tchaw tchaw, n ap kwaze. Mèsi.